La sosyete vin tande rèl kay chèf gang lan. Tande kriye kay chèf gang lan. Lame Dayiti mete do 2 gwo towo atè aswè a nan Matisan. Lame Dayiti pran 2 gwo towo nan Matisan. 2 gwo bandi nan Matisan. Tande rèl se konfime Ebyen lame dayiti avek la polis frape fò. La sosyete sitiyasyon an konplike pou bandi yo e nan mit nap pale la sosyete la polis ap frape Jeff kadaran anpil bandi mouri nan mibalè anpil bandi tou sove kite baz Jeff kadaran ebyen La sosyete konplo ap fèt ti solda ap fè konplo pou touye bandi lame dayiti ap mache sou zizi bandi nan matisan e nan medna pale la ou wè kilè liye la polis ansèkle vilaj de dye e fòk nou diw nan medna pale la chèf gang krisla Avèk izo ta pran bal. Krisla avèk izo ta soti blese nan kad atak nèg lame dayiti yo. Lame dayiti mete do krisla avèk do izo atè. Lame dayiti mete do krisla avèk do izo atè. Nan mi tap pale la. Se gwo rèl ki genyen. Gwo rèl kiben genyen, ann tande kòman bandi ap Èske n kriye. ap antre dirèkteman dan laktyalite kanmenm gen de trè bòn nouvèl antwot nan dosye asasina prezidan Jovenel Moïse vwala ke medam mesye nou aprann ke jisteman ebyen yo odisyone Don Kato pou pa di Antonio Cheramy nan dosye sa evidaman nou pral pale de sa nou pral touche sa pou ou sou plizyè ang Epi odela de sa, ebyen nou kapab wè lame Dayiti pa bliye gen yon fòs anti gang ki ta dwe antre anndan peyi an, men lame Dayiti pral o premye ran, se yo ki pral konbat antwot kesyon gang sa daprè sa ke minis defans lan anonse. Epi odela de sa, ebyen nan menm dosye asasina prezidan, nou wè FBI fè lòt revelasyon, wi anpil anpil lòt revelasyon antwot ebyen telefòn pòtab ke yo jwenn Kisa k di, kisa k sòti? Donk gen koze medam mesye. Epi avan sa map deja salye Pradel Salomon ki avèk nou la medam mesye ou sou vibrasyon pozitif lan Pradel m salye w.
Bonsoir Jimmy, bonsoir Salomon, bonsoir avèk tout zanmi moun afè bon TV yo son plezi pou nou menm nou kapab enfòme yo ebyen enfòmasyon nap gen poun kapab e ba ou gen chanjman k fèt onivo de meri ebyen e Monwi e m konnen ke gen anpil e bandi taliban ki yo menm ki nan zòn nan ebyen e lòt e talyem li arete chanjman katèl meri a lòt enfòmasyon nap gen poun kapab devlope pou ou ebyen nap di w ke move nouvèl pou moun e tigwav ebyen kote ke gen yon tigwavyèn ebyen ki tap viv nan New Jersey ozetazini ebyen ki pote non Adeline Alfred ebyen li pèdi lavi li se maril ki arive touye li ebyen lòt enfòmasyon nap gen poun kapab devlope pou ou ebyen nap di w ke nan lannwit mèkredi 25 pou rive jedi 26 mas la anpil kout bal te pete sou zòn bwa belanje ebyen nap di w ke bandi savyen yo ki yo menm ki gen entansyon pou yo atake zòn dechapèl vwala enfòmasyon sa yo avèk lòt ap fè la une de l'actualité yon lòt fwa ankò bonsoir Salomon. Bonswa Jimmy, bonswa Fadel nan salye tout entènot mond afè bon TV nan salye tout ayisyen kap koute nou atravè mond lan nou trè kontan pou n antre lakay ou jodi a se jedi 26 mas 2026 bonswa Jimmy bonswa Fadel.
Wi bonswa Jimmy, bonswa Salomon, bonswa avèk anpil medya ki yo menm ki releye emisyon sa nou prale dirèkteman nan kad dosye ansasinay ebyen ansyen prezidan Jovenel Moise ebyen nap di w ke enfòmasyon ki sanse ap fè la une de l'actualité ebyen nap di w ke pandan e pwosè federal sa kap dewoule nan Miami ebyen nap di w genyen anpil revelasyon ebyen ki li menm ki sanse ap fèt la ebyen si gen revelasyon ki ap fèt ebyen ann antre lakay nou ann Ayiti pou n wè ebyen kòman dosye a ye piske tout moun nèt yo te fokis sou ebyen Florida ebyen nap di w ke ebyen ansyen senatè Antonio Cher Ami di Don Kato ki te odisyone jounen jedi a nan kad ankèt relatif ansanm avèk ansasina ansyen prezidan Jovenel Moïse. Pou rapèl, aprè anilasyon òdonans majistra Walter Wester Volter pa kou dapèl de Pòtoprens, jij Denis Cyprien ki chaje pou kapab mennen ankèt la an pwofondè, n ap di w odisyon yo ki reprann ann Ayiti Eben jodi a ki se jedi 26 mas 2026 la, aprè 2 mwa darè fot de mwayen an 2025, majistra a ki li menm ki te tande Joseph Felix Badio e Claude Joseph, eben n ap di ke eben e Jimmy Salomon, ann al tande eben reyaksyon eben ansyen senatè a ki li menm e ki te akonpanye avèk avoka l. Eben n ap di ke lè yo poze misye kesyon eben poukisa li la, eben li menm li pa t vle reponn, se Avoka a li menm li te kite ki te di ke yo menm yo vini la ebyen nan kad ebyen dosye ansyen e lanmò ansyen prezidan Jovenel Moise ebyen e m panse ke Salomon e m panse ke nou t ap gade ebyen figi Antonio ebyen chè ami ki li menm se ansyen senatè nou konnen ke se youn nan moun ki te di e anpil pawòl sou prezidan Jovenel Moise ebyen ki te kanpe ebyen fas ansanm avèk ebyen rejim sa kote ke nou konnen anpil dezòd ke mesye sa yo fè nan palman Salomon.
E pandan genyen nou tande e Don Kato ki te devan kou dapèl, men kounye a al devan kou dapèl la pou ki rezilta alòske n konnen se mafya yo ki kontwole e sistèm jidisyè a, alòske nou konnen se menm ekip la ankò ki o pouvwa e nou konnen pa tout polisye e la ankò yon fwa ki li menm ki se minis lan e jistis lan e nou konnen se yo menm se menm nèg ki te asasinen prezidan Jovenel Moïse yo se yo menm ki kontwole sistèm lan. Se se tou nòmal Don Carlos ka toujou al devan kou dapè lale li konnen pap gen anyen kap sòti nan òdonans kap sòti a el konnen tou se blag yal bay avèk Jude Cyprien sa vle di yal bay blag yal pase yon pastan nòmalman e kòmkwa gon bagay serye ki tap fèt men jiska prezan anpil moun ap di yo flou nan dosye sa paske an Ayiti yo pa kwè nan jij an e nan jij kou dapèl la eben kap mennen odyans lan paske jiska prezan yo di pa gen anyen ki sòti nan kesyon Ee ojans sou asasina prezidan Jovenel Moïse an. Don Kato ta ale se vre nan tout peyi nan mond lan kote k gen jistis lan Don Kato ta sipoze tande e menm arete lòske on nèg te di se dènye 18 novanm on prezidan ap wè enben n ap ba w garanti e li p ap pase lòt 18 novanm e sou pouvwa nenpòt peyi o mond nenpòt peyi serye kote k gen lajistis enben Don Kato pa ta sipoze ap mache sou moun

Menase prezidan, kòman ou moun ou tap pran sa, kòman ou tap konprann sa? Ebyen jodi a se egzakteman sa sa endividi sa fè la, kote ke misye oze menase prezidan Jovenel. Nou pale de menas, nou tout nap pale de menas ke li te fè e piblikman, men nou konnen nan tout konplo ki te gen anndan peyi an, endividi sa, mafya sa, gang sa e li te enplike nan yo tout. Nou konnen se yon kesyon de tan pou yo mete lapat sou li, se yon kesyon de tan pou ofisyèlman pou ta di ke bò kote ankèt kap mennen Ozetazini an pou pa di FBI pou yo ta mare misye paske wap gade tout antouraj li la aktyèlman tout moun sa yo non yo ap site lè John Joel Joseph se son lè zalye dirèk dirèk de Don Kato brèf medam mesye nou pa bezwen di plis men lesansyèl se si e sèten ke yo fè sa yo vle nap jwenn jistis nou kanmenm epi nan menm dosye a e jodia la jij sa ki sou dosye an eske sensèman eske pa gen posibilite pou nou ta gen yon vrè jij ki pou pran dosye sa san ke li pa gen e fòs kote san ke se pa yon gwoup moun ki mete l kap fè presyon sou li e e nan dosye sa piske ayiti malerezman nou pa fè moun sa yo konfyans men lesansyèl medam mesye jan nou di l Dosye asasina prezidan Jovenel yo mèt moute, yo mèt desann, vire, fè sa yo vle, ebyen zo a koke nan gòj yo, sa li klè e nèt. Wi, nou byen presize pou ou, ebyen endividi sa, gang sa e ki rele Don Kato an, ebyen yo odisyone misye e pa bliye, an nou rete yon minimòm pozitif paske pou kounya la, N ap raple w, menm lè jij la odisyone Don Kato, e aktyèlman mesye sa yo, kòm nèg sa yo se yon ekip esklav yo ye, gen presyon o pli o nivo, gen presyon o pli o nivo nan dosye asasina prezidan Jovenel. Sa vle di ke bagay yo pa senp jan w konprann li an medam mesye. Don Kato pa kòm si alèz jan w ta konprann li an. Pa bliye bòs li, mèt li, e pou nèg ke l t ap travay la, an palan de Dimitri Vorbe, nou wè kote l ye. Depi arestasyon Dimitri Vorb wap wè son Don Kato kounya la se fo cheve lap mete sa vle di nèg sa yo gon strès misye pa fouti alèz menm lè ou wè yo parèt devan kamera ap ouvri kò pran pòz griyen ap ri se manti manti manti manti medam mesye paske dosye sa son dosye popilasyon an ap veyel menm lè ou ta wèl kòm si li mete yon kostim sou li nou di ou pa bezyen enkyete w medam mesye paske se veye yap veyel popilasyon an ap veyel yon fason pou nou di ke E dosye asasina prezidan li pap rete konsa pa okipe yo kap fè divèsyon men nou wè bagay yo Don kato se si e sèten misye pèdi anpil plim men nou espere ke Ayiti omwen gon egzanp kap trase se la ke nou ye fòk gon egzanp ki trase men egzanp la li pap trase senpleman paske Don kato te menase prezidan gen lòt bagay ki bokou plis an pwofondè nan sa medam mesye si yo ale avèk envèstigasyon an ankèt la an pwofondè Yap jwenn nonn kato sa misye te fè plis ke senpleman di ke prezidan Jovenel se 18 novanm kel pral se dènye 18 novanm lap pase paske non misye nan tout bagay gen apèl telefonik pa bliye lè lè yo lè gen apèl ki te fèt youn nan moun ki te reponn se te don kato sa vle di ke se pon ti bagay ki piti medam mesye ann rete pozitif endividi sa son kesyon de tan poul poul pran poul jwenn sal merite a wi pradel.
Wi ebyen e nou panse ke se sa ebyen jan ke nou di li a di ke e Don Kato ebyen li menm li te reponn prezan ebyen kote ke ebyen avokal ki te akonpanyel ebyen li di ke yo te vini se nan kad ebyen dosye ansasinay ebyen prezidan Jovenel Moïse ebyen sou le plan ebyen e nasyonal ebyen a di ke se jodia ke nou kapab di w yo rekòmanse ebyen nap di w ebyen o nivo de entènasyonal la li menm li kòmanse ebyen nou gen Claude Joseph ebyen e Jimmy ki soti on nòt la kote ke l di men li tou manti pa fon yo pap sis ebyen si yo te akize m vre yo te fè konplo fè Noticias Caracol yon medya mafya nan peyi Kolonbi ebyen site non m nan ansasinay pou m te ka kouri kite pouvwa bay asasen yo anpil konplo fèt kont mwen sa se Claude Joseph k ap pale Ayiti, li di ke gen yon jij ki mare sosis li ak asasen yo, enplike m, eben devan kou, e daprè sa Claude Joseph di, devan kou dapèl la, mwen defann tèt mwen, onè m ak diyite m, finalman, kou dapèl anile òdonans lawont lan, eben batay pou jistis prezidan an ap kontinye, viktim pap tounen bouwo, Jistis eben bondye kabwèt e se kabwèt bèf eben nap di ke se doktè Claude Joseph ki li menm ki dil eben nan menm kad dosye sa tou gen yon jounalis ki li menm ki ekri an palan de Windy Phèl ki di ke nou dwe akize Claude Joseph pwokirè ameriken yo prezante kèk mesaj misye ki patisipe nan asasina Jovenel Moïse yo te pataje nan yon gwoup WhatsApp imedyatman aprè krim lan nou dwe akize Claude Joseph. Li vrèman enpòtan pou n akize Claude Joseph, ebyen sa se youn nan mesaj yo, ebyen pwokirè yo fè konnen y ap vin ak pis ak plis detay sou idantite otè diferan mesaj sou gwoup sa, ebyen mesaj sa montre klè mesye yo te gentan gen bon plan ebyen pou bwouye pis yo ebyen aprè ansasinay prezidan pou akize kèk moun ki petèt pa gen anyen pou wè ansanm avèk rim la ebyen jan ke nou di w li. E si n kontinye ebyen Jimmy Salomon ebyen nan menm kad ebyen dosye ankèt ebyen sou ansasina prezidan Jovenel Jovenel Moise ebyen n ap di w ke daprè enfòmasyon yo ebyen pami enfòmasyon extraite par le FBI ebyen nan telefòn pòtab yon sispèk nan kad ankèt sou Jovenel ebyen gen imaj yon tablo blan ki mansyone J-3 des renseignements sur la police epi yon manda ainsi que cette phrase, Le chauffeur nous livre chaque détail de l'intérieur de la maison lorsqu'il arrive à la maison. Sa vle di ke FBI yo menm nan telefòn sa gen de enfòmasyon ke yo menm yo jwenn yap chache ebyen pou yo kapab ba ou ebyen plis enfòmasyon nan kad dosye sa. Nou panse ke se yon dosye ki li menm ki rekòmanse ebyen o nivo de Ayiti jodi a ebyen e kote ke yo tande ebyen ansyen senatè a e e an palan de e Don Kato ebyen n ap di w ke o nivo de entènasyonal la y ap frape Jimmy Salomon. Wi bon e Salomon pandan nou pale de sa FBI se si e sèten medam mesye nou te gentan di w FBI se FBI n ap pale youn nan pi gwo sèvis entèlijans nan mond lan Donk, efektivman, yo jwenn yon telefòn. Alenteryè de telefòn sa a, ni mwen menm ni ou menm nou pa bezwen di w ki sa yo jwenn. Nou pa bezwen di w ki kantite bagay ke yo jwenn. Se poutèt sa n ap di w, ou menm k ap tande nou la, ou pa bezwen ap strese, ou pa bezwen ap panike. Jodi a la, se kriminèl yo, se nèg sa yo ki t ap fè konplo e pou asasine prezidan, nou di w ke yo pa anpè. Yo pa anpè ak tèt yo. Yo pa anpè avèk tèt yo. Pa bliye kòman FBI fonksyone, avan ke yo site non w ofisyèlman, yo vle asire yo ke yo gen tout dosye. Epi yo pa pral site non yon moun konsa frè m, pou kòmsi pou pa gen erè. Paske ou konnen, yo kapab toujou site non w. Si w al pran avoka frè m, si w gen bon avoka, malgre non w site, ou kapab sòti inosan wi. Ou konprann? Malgre ke ou ta fè krim nan. Donk, jan de dosye sa se de dosye ki ekstrèmman frajil. Nou menm e ki ap tande nou la, nou pa bezwen ap enève nou. Hein? Nou pa bezwen a e kòmsi ap fè move san. Lesansyèl, ebyen, endividi sa yo, y ap fini pa pran yo kanmenm. Paske depi w wè e dosye a rive nan nivo sa, se si e sèten tout prèv yo la. Tout prèv yo la. Gen de prèv ke ni ou menm ni mwen menm nou pa konnen. Nou pa ta ka menm anvizaje ke FBI gen nan men'l la. Èske ou konprann? FBI gen bagay nan men'l epi se su e sèten e mesye sa yo, yo menm, yo pral eseye fè difamasyon, yo pral eseye akize moun, yo pral eseye alonje do. Kite yo medam mesye. Epi nan dosye sa, nou pap plede pou pèsòn paske ni ou menm ni mwen menm nou pat la. Konplo sa son konplo k sòti lwen Se yon konplo gen moun ki ladan ke w pa t panse, gen moun ke w kapab panse ki ladan ki petèt pa ladan, men lesansyèl nou pa bezwen konnen ke l te iks, ke l te igrèg, ke l te zèd, nou di w Prezidan Jovenel gon egzanp k ap trase nan dosye sa epi sa pa gen deba latsi E ou talè ou pale de Claude Joseph e Pradel Salomon e kisa ke Wendy Phel te di Claude Joseph kisa k pase menm pou nou konprann mye sa k ap pase la.
Bon wi eben e jan ke nou sot eksplike eben kote ke Claude Joseph li menm ki ta di ke yo te bezwen mete l eben nan kad ansasina la paske yo ranvwaye eben e jij kou dapèl li menm li voye jete ebyen enfòmasyon ki te genyen nan premye ebyen pwosè a ki te kòmanse a ebyen kote ke genyen ebyen jounalis Wendy Phel ki li menm e ki tap pale kote ke li menm li tap esplike ebyen li di Claude Joseph konsa ke wi fò yo mete non paske e nou konnen ke Claude Joseph ebyen lè sa se li menm ki te premye minis son bagay ki e lojik e nòmal ebyen nap di ke ebyen li menm li eseye pale ebyen nan menm kad ebyen dosye a. Ebyen Wendy Phel ebyen li menm ki di ke nou dwe akize Claude Joseph, pwokirè ameriken yo prezante kèk mesaj mesye ki patisipe nan asasinay Jovenel yo te pataje nan yon gwoup WhatsApp imedyatman aprè krim lan, nou dwe akize Claude Joseph, li vrèman enpòtan pou n akize Claude Joseph, sa se youn nan mesaj yo. Ebyen pwokirè yo fè konnen yap vini ak plis detay sou idantite otè diferan mesaj sou gwoup sa. Ebyen mesaj sa montre klè mesye yo te gen bon plan ebyen pou bwouye pis yo aprè ansasinay prezidan pou akize kèk moun ki petèt pa gen anyen pou wè ansanm avèk krim nan ebyen se sa ke ebyen Wendy Phel li menm li di. Nan menm kad dosye ebyen ansasinay prezidan. Jovenel Moïse Jis yon Louis segond Salomon. Fadel, sa ke nap di, medam mesye, kounya la a, etan done ke nou menm gen sèten enfo ke nou pa genyen, gen sèten bagay, dokiman ke nou pa genyen, mwen menm pa pral kouri di se iks, m pa pral kouri di se igrèg, pandan ke m pap di se iks, e an menm tan, m pa pral di tèl moun ladan, tèl moun pa ladan. Mezanmi, kite ankèt la pouswiv, nou, nou pat anndan kay lan, gen bagay ke nou pa genyen, nou pa gen telefòn, nou pa gen e kamera, Kòmsi la se anpil nèg se opinyon yo yap bay. Yap bay opinyon pandan se tan ou pa konn kòman ankèt ap avanse, sa pap sèvi a anyen ke w di se iks. Lesansyèl se se sèten nou menm nap site non. Depi w tande ke FBI di men tèl non, men tèl moun yo jwenn, ebyen mwen map di w men sa FBI di. FBI site non Aristid, hein, Aristid nan nan nan dosye prezidan, ebyen pou kounya la gen lòt bagay ki pral sòti Nan dosye Aristide la paske la nou dil FBI dil se pa Jimmy k dil hein premye dam nan duke Martine Moïse duke bò kote Michel Martelly misye se li te la poul te bay sekirite li pa bay li donk nou itilizel kounya la si mesye sa yo gen lòt bagay e yo k konnen men lesansyèl an nou rete fokis medam mesye jounalis nou pa bezyen ap fè divèsyon si nou gen enfo nou gen prèv pa gen pwoblèm bay yo men An nou rete fokis medam mesye paske nou dil nou trè konsantre medam mesye dosye prezidan mwen menm kontan paske mwen dosye a malgre gen nèg kap eseye blokel nou wè yo paka bloke dosye sa epi ann rete solidè ann rete fokis sou sa kap sòti medam mesye wi Salomon.
Bon e nou nan ki fokis e sa kap sòti yo Pradel e pa rapò avèk e dosye asasina kote nou wè e Miami Herald li menm ki sòti on lòt e rapò la an se atrè avèk premyè dam nan ke Pradel pral pataje avè nou sa vle di e dosye asasina e Jovenel Moïse a Dumy gen anpil e pa kap fèt e ladan men an pandan sa nap pale de sa tou ni Lèzetazini ni Ayiti Dumy Eske yo pare pou yo bay Jovenel Moïse jistis vre loske nou konnen e Lèzetazini te patisipe nan asasina Jovenel Moïse la e lakay pa nou se pa pale kote jij yo kontwole pa sistèm nan ki te asasinen Jovenel Moïse e Pwade.
Wi, eben nan menm kad dosye sa toujou, eben pandan ke pwosè federal.